kolabore ak Jean-Bertrand Aristide donk sa kap sikile sou rezo sosyo yo se te se jisteman yon foto donk sa vle di non foto a se mwen menm kan ki nan misyon m kap travay men ou konnen lè w nan politik nèg la di w wi li te kolabore ak Jean-Bertrand Aristide li te kolabore ak sesi ak sela non kòm ofisye

Kòm etan done mwen toujou sou bèt wen, m toujou ap bat bèt wen, mwen tou rantre nan on tribès kote ke de miz a nivo. A di li te kòmanse depi janvye, mwen pati depi mars mwen rantre la dan mwen fè miz a nivo mars, avril, me pa rapò a kou pou m te pran pou m te ratrape m paske m te sot fè dwa isi e o mwa dout mwen rantre nan fòmasyon metriz wen. Nap pale ki ane?
Sa se 2001.
Wi. 2001, mars 2001 m antre nan Alò pou moun yo pa panse se premye Aristide la. Non. E sa m te vle pou moun yo konprann tou. Non, pa premye Aristide la. Premye Aristide mwen te pwofesè akademi militè. Ok. De m fè 3 a 4 an pwofesè akademi militè e aprè sa lè m vin travèse nan palè, dayè mwen mwen rantre nan palè e e lè m rantre prezidan Preval vin vini m fè tout tout 5 an l lan e Ou fè 5 an nan palè sou Preval? 5 an. M fè 5 an.
Prezidan Preval se nèg ki rete respekte anpil, pwofesyonèl. Pwofesyonèl e li te toujou, a yon sèten moman m te mande l pou m ale fè eksperyans deyò, li di m non ret anndan an. E lè le 7 fevriye nou vin fè tranzisyon an, l al Mamlad e le 17 fevriye m kite palè a. Men se te yon eksperyans ke mwen menm mwen te trè apresye, m te gen moun m ap fòme. Mwen renmen fòmasyon, mwen renmen disiplin militè la, mwen renmen. espri de kò la e m toujou rete atache avè l. E lè w tounen sot aletranje? Lè m tounen sot aletranje, mwen tounen kòm avoka ki te gen fè metriz an dwa dè zafè. Men ki kote ou te etidye dwa? M etidye dwa isi. Pase w di inage? Wi non, m fè inage. Pase pa bliye ke ou kite e sou dezyèm Aristide 2001, ou ale aletranje, men ki kote, ki lè w gentan fè dwa? Alò fò m banm esplike w. M fè lakademi militè de 87 a 90. Mwen soti doubleman loreya.

en programme de maîtrise de l'université de Montréal. Donk sa vle di se yon senatè Youri Latortue ekstrèmman entelijan paske lekòl deja fò n di bon si yon moun k ap rive nan akademi ap loreya double loreya sa vle di menm lekòl menm se deja yon banj mentnan ou fè tout fòmasyon sa yo ou tounen ann Ayiti ou travay avèk diferan gouvènman menm ak gouvènman Preval la.

An novanm 2003, mwen antre nan kabinè Lissard, mwen fè yon mwa, e apre mwen oblije retounen laba, paske Prezidan Aristide, ankò yon fwa, pa t asepte prezans mwen an Ayiti. Mwen retounen, e lè mwen retounen, m ale Nova, Miyami, kote m t ap fè dwa limigrasyon, e se pandan m ap fè kou de dwa sa a, dwa imigrasyon, ke m. Jean Bertrand Aristide vin ale e Gérard Latortue rele m, li di m ke n ap antre Ayiti. E li pa p antre san mwen. E pi m ale, m ale kòm konseye sekirite e m travay avèk. Yo di w fè anpil lajan nan, pandan peryòd sa a. Se lè sa a lajan w kòmanse fèt. Fò moun yo, fò moun yo, fò moun yo, si moun yo pa ka. E gen de lè envante fò yo kopye sou mwen. Ou wè mwen menm sa dosye m vini. Lè w di yon nèg fè lajan, ou pa gen dwa di yon nèg fè lajan san w pa vini a dosye. Paske sinon ou parèt kankou yon moun vrèman san fondman, san fon, yon moun k ap voye monte. Mwen panse ke jodi a genyen yon liy ke m bay peyi a apati de Petwokaribe. A partir de dermalog. Ou pa pale san w pa vin avèk des documents et documents à l'appui. Paske peyi a malerezman nan tan de l'après dictature vin genyen sa w te ka rele cette bamboche démocratique k ale menm au niveau de la formation, de l'éducation, de la façon de faire, de la façon d'agir. Autrefois. Pa egzanp pou m pou m fè yon ti tounen dèyè paske nou pral pale de tout sa yo se yo ki esans emisyon an dayè. Trè byen. E. Sak fè Jean Bertrand Aristide pa renmen w? Pwiske w pa fè anyen, jèn ofisye, loreya, etsetera, okontrè, Jean Bertrand Aristide kòm entèlektyèl fò l ta renmen w, men ki sak vin fè l pa renmen w nan? Ekout, mwen m panse ke Jean Bertrand Aristide, mwen menm mwen se yon, m se yon pwodui de l'armée. Jean Bertrand Aristide gen de moun ke l renmen nan l'armée, moun ki te travay avè l. Men mwen menm mwen pa t. travay avè l. Mwen te loreya de pwomosyon an 94, lè mwen menm mwen mwen e ameriken vin antre, yo te mande kote loreya pwomosyon 87 la, se te mwen, e yo te di ke yo bezwen refè kò gad prezidansyèl la, e yo te chwazi m pou m t al refè l. E se konsa mwen menm m ale, m travay avèk yon majò ameriken pou nou refè USGPN. Donk, mwen menm a partir de là ke kote ke m rive a, e fò m di w, m te gen des officiers kòm Médard ki te la, ki konnen kapasite de travay mwen, ki te trè apiye m tou, ou wè, e nan moman sa a. Donk, mwen menm lè m vin rantre, m antre sou fòmasyon, men m pa t yon nèg politik, m pa t janm, kòm si m te ka di w, rankontre avèk Jean Bertrand Aristide, chita pale avè l. M te la, e tout moun te konnen ke mwen te travay avèk Ameriken yo. Lè yo pwale, yo kite m kòm Kòmandan Adjwen de l'USGPN. Donk, pa t gen rapò antre, m te ka di w, politik. Mwen te ka di, nan zon premye tan, l te nöt pa rapò avè m. E John Burton?
Paske gen yon moun ki gen tan bay non an, Majò John Burton. Se li menm ki te mande w pou. Fè sa? E kel majò? Gon majò ki te la vreman? John Burton, gon moun ki gentan bay non an nan live la. Se sa petèt.
M pa fin raple non an. Men se avè yo ke nou te fè fòmasyon e ke lè n fin fè fòmasyon mwen menm m vin konnen nan USGPN. Yo te apresye disiplin mwen, espri de kò m. Paske mwen menm konpa ou sot di la yvne m pa entelijan dan le sans ke moun panse gen anpil moun ki pi entelijan pase m. Yo di entelijan nèg ki renmen lajan ki renmen pouvwa ki renmen zanmi ki chèf. Bon m panse ke
mwen menm mwen fòme tèt mwen e kote m ye a m soti raboto m soti nan yon fanmi 6 timoun e kote m rive a la a Gado se kapasite m ki fè m rive la. La sèl choz mwen se sèl moun o monn m pap janm tande k ap plenyen. M travèse de moman difisil. Men moman difisil yo, m pa ni ap kritike moun, ni ap voye monte. M absòbe yo. Epi m konnen se yon gason pou m ye. M konnen fò m yon moun. M konnen ke pou w se yon moun, fò w travèse de difikilte. E m travèse yo. Pa janm gen moun ki konn ki difikilte ke m travèse. men m viv yo e mwen konstwi des amitye. Pa egzanp, pa gen oken pwomosyon de akademi m ki pa zanmi m, ke nou wè, nou manje ansanm, nou pale. Pa gen oken pwomosyon de Sen Lwi de Gonzaguen ki pa zanmi m. Paske mwen, mwen konn konsève amitye a. E malgre se te de nèg ki te pi bon anpil pase m nan Sen Lwi a, men yo apresye ke mwen menm m se yon moun ki toujou diy. Donk ou fè Sen Lwi? Se Sen Lwizyen ou ye? Wi, m fè Sen Lwi.
M fè Senlwi, m fè Akademi Militè. Donk, lè.
Donk sa vle di ke apre Jean-Bertrand Aristide, ou fè Gérard Latortue. Wi, m fè Gérard Latortue. Apre Gérard Latortue, ou gen yon poz, paske lè Gérard ap fè eleksyon, e pa ou menm ankò, se pa pouvwa pa ou. Wi, e pi mwen menm, apre Gérard Latortue, m pa fè, m pa fè prezidan. Mwen menm, mwen te travay politikman ak Gérard Latortue. e m asime l paske mwen di l deja je suis un homme du centre droit je ne suis pas un homme de la gauche je suis un homme de centre droit e ki diferan de tout moun ki vin goch nan peyi a depi apre peyi Duvalier mwen respekte yo men men eleksyon sa ki te vin fèt a sou jan sou sou Gérard Latortue a donk kiyès ou te vin apiye kounye a nan lè yo t ap fè eleksyon sa m te apiye prezidan Maniga. M te apiye okontrè se poutèt sa prezidan Preval te di. Pou ki sa m al apiye l non. Ekout paske le prezidan Maniga etè bokou pli prè de ideoloji pa m. A bon?
A wi. Malgre tout cheminman w bay la, sosyal demokrat la epi. Non. Cheminman m bay la se nan lame. Demokrat kretyen. Non se nan lame m soti. Se polis lame. Jera la tòti se yon nèg de santwedwa.
Wi men maniga a map chèche kote demokrat kretyen. Maniga se demokrat kretyen li pi prè m pi prè maniga ok paske maniga e di centre gauche men pi prè l ke la gauche donk mwen menm mwen tou retrouve m te apiye e maniga e lè mwen menm mwen vin kòm senatè mwen pa o sèvis de preval mwen son senatè ki elu a 122 mil vwa de lòtibonit e se poutèt sa moun yo pa konprann lòske w sò de lòtibonit kon e senatè Ou gen tout endepandans ou, paske lò nan yon depatman gen 122 mil moun ki vote w, ki ba w manda, ebyen, ekout, la a se yon lòt bagay. E paske j'avais appuyé Maniga, j'ai fait les 5 ans de Préval dans l'opposition. M fè 5 an, m pa genyen oken pwoblèm pèsonèl avèk Préval, dayè se yon nèg ke m'ap gade e nan fason ke l'ap dirije m'ap aprann de li tou. Men. Mwen te nan opozisyon paske m pat dakò. Sa pa anpeche ke w maltrete premye minis li, ou maltrete. Ah non, premye minis sa menm lan se pa, se pa maltrete ankò paske se pa un homme élégant, se yon nèg ki an jeneral li soti menm kote avè w epi li panse ke kòm senatè de la République, m pa yon nèg ki nome, epi gen yon jan ke li ka konpòte avè w. Mwen menm m se yon senatè. Men jodi a misye gen lide l, Jacques Edouard Alexis gen yon ide pa rapò a ou menm donk kòm politisyen filou, politisyen ki. Ki komsi son yon vil pèsonaj kelke pa. Non men si Jacques Edouard Alexis gen ide sa a se ke li pa li pa gen pèsonalite. Piske lè li te kandida, si m te yon vilen, yon filou, li te rele m pou m vin bò kote l pou m ede l. Èske w panse ke jodi a si w kandida w ap rele yon filou vin ede w? Bon, sa depan de ki kote l vle antre, paske mwen peyi a e konsa li. Non, men, ekoute. Sou bezwen antre kote yon bandi, ou rele yon bandi. Non, men, mwen menm mwen panse ke. Donk petèt nan sans sa l te kab di bon, se sèl kote k pa p bare l epi li rele w. Non, m panse ke si w panse se yon moun ki pa kòrèk, fò w pa ede l vin bò kote w. Non, mwen m pa p fè kanpay. Li te mande w vini kote l pou w ede l? Li sou plas Gonayiv, li mande pou m vin ede, pou m vin bra dwat li, pou m vin bò kote dwat li pou li vin bò kote goch li. Donk ekoute pou mwa c'est un vil pèsonaj se li k pa gen pèsonalite paske mwen menm m pa tap rele l non m pap nan yon kanpay pou m rele l non paske mwen menm gon ide ke m fè de li ke m panse ke si mwen menm mwen pwale pou m rive yon kote m pa bezwen genyen l. Èske w panse Jacques Edouard Alexis jodi a kòm pèsonaj politik kanmenm paske li te fon sòti dènyèman Ou panse son pèsonaj la repiblik pa bezwen konte sou li nan anyen? M pa di sa.
La se demokrasi, se demokrasi. Mwen menm map pale w de mwen. Non, ou gen yon pèsepsyon de li menm. Mwen menm mwen di w ke mwen panse ke si li menm li te rele m vin bò kote l, li pa ka apre ap gon ap gen dè epitèt ke lap mete sou mwen paske jisteman mwen te jete l. kòm premye minis. Jacques Edouard Alexis pa janm bliye ke mwen menm m rele l, m entèpele l, li mete kòb deyò, li mete minis enteryè l rele, ofri senatè Pierre Louis kòb, 10 milyon goud. Se kòb senatè a te, premye minis la te ofri moun Pierre Louis, li te ofri tout lòt moun sa yo. Lè nèg yo nan otèl avè nou n ap dòmi, epi Telefòn nèg yo soti sonnen, minis enteryè a k ap ofri yo 10 milyon de goud pou y al vote pou yo kite gwoup 16 la. E lè misye wè m reyisi, jodi a se nòmal pou l ap eseye joure m. Men ekoute, je m'en fous et je me contrefous de ce qu'il dit. Je suis ce que je suis. Sa m ye a, m pa genyen ka retire l nan mwen, piske mwen menm konesans mwen se nan tèt li ye. Pandan m senatè, m al fè doktora m wi. Bon, èske w antann, èske w admèt avè m, m ap, m gon cheminman m ap fè avè w la. Moun ki, ki antre nan lame, ki fè iks kote, ki pase, ki fè, m antre nan lame e m vin senatè. Nou te senatè sou Preval pou plido sizan. Sa vle di ke Maniga. Wè sou wè. Jè a la tòti. Donk, m pa konprann kòm si kòm si m pa santi kon sèten ideoloji k travèse ou menm. Sa vle di ou pa ou pa ou pa enfliyanse pa ideoloji. Lè sa w te di a.
Lò lò lè m vini la dwat an Ayiti se te lekstrèm dwat te reprezante pa lè Divalye men y avè pa la y avè pa sè a di m ka di an pati de dwat. Men te gen, te gen, te Hubert Deronce, se te dwat. Men Hubert Deronce, ekoute, Hubert Deronce se te tre feb le mwen menm mwen vin nan politik. Ok, donk mwen menm mwen te vle inisye dwat la. Men pou komanse, ekoute, pa bliye, je sui du centre dwa. E si m du centre dwa, fom gade tout moun o sant yo pou fe alyans ave yo an atandan ke w pran pye ou menm. E Gérard Latortue, e Maniga, yo menm yo du centre. e pou retwouve yo apati de ideyoloji kote yo ye a. E se poutèt sa mwen menm, lè ke Preva, Prezidan Preva al vini, lè yo te voye chèche m apre siklòn nan pou m entegre gouvèneman, m pa t entegre l. Mwen di m ap vote Premye Minis la paske peyi a gen sèten pwoblèm, men je ne vais pas intégrer le gouvernement. E m pa t entegre gouvèneman.

Nan men ki lè w vin wè sa? Pandan tan ke nou fè eksperyans avè l la. Men m pa t fè alyans de gouvèneman avèk Madan Maniga. Nou te fè yon alyans elektoral pou ganye lè eleksyon. Depi l pèdi, w gen dwa al nenpòt kote w vle. A wi. Menm an fas la?
Non.
Lalyans elektoral. Èske w te santi w alèz pou wè w te nan Madan Maniga jodi madi a, epi mèkredi? ou nan Michel Martelly? Kòmsi ou santi w pa gen okenn kote menm ou santi ou peche? Ban m esplike w.
Si ou pran l konsa, ou pran, ou fè yon analiz a la lejè. Non, m jis mande w.
Ou mèt analize jan w vle w. Enhen, wi.
Si yon moun pran l konsa, ou fè yon analiz trè lejè. An fas de Preval, n'oublie pas, il y avait l'opposition en face de Jude. Et l'opposition était reprezante par qui? Par Madame Manigat et Michel Martelly. Se 2 moun sa yo ki te di yo pa vle Preval. E pa bliye nan ki sa m te ye mwen menm. M te di mwen pa vle Preval. An fas de nou y avè Jude ki etè le konsèvatè.
Moun ki pral konsève Preval la. Donk mwen menm m pa t gen pwoblèm a oken moun ki te an fas Preval. M pat gen pwoblèm. Men anmè pou sa w pat pran lòt kandida? Eske se paske w se yon moun se yon de dwat ou ye ki fè w al jwenn Michel Martelly kòm de dwat? Non, atan, atan. Le Kore, an majorite, Michel Martelly te vin nan Kore. On a fait un vote.
A bon? A wi, bagay sa yo Yvener fò w konnen yo. E gen de lè moun yo ap pale, petèt, ou konnen moun ann Ayiti, gen anpil moun ki pa li anpil, ki vin fè ke, epi gen anpil moun, moun yo pa ekri istwa yo. Le fè ke nan Kore yo te fon vòt, e nan vòt la ou konn kiyès ki te genyen? Sa Kore a li menm se? Kore se te yon alyans Ayiti an Aksyon avèk lè depite parlemantè e de 2010. Lè sa Ayiti an Aksyon se te yon òganizasyon rejyonal. Se te yon òganizasyon ki te an nan Kore. Mwen konnen lè vòt la fèt nan Kore, ou konnen kiyès ki genyen Michel Martelly? Se Madan Maniga e. Te gen 2 kandida ki te rete, Madan Maniga avèk Michèl Mateli. E Michèl Mateli te vin avèk madanm li anndan biwo m pou ke yo asiste a vòt la. A wi, fo demande a Beauplan, a Steven Benoît, moun sa yo te prezan. Donk, moun yo pa konprann ke 2 moun sa yo, yo te reprezante lopozisyon pa rapò a Preval. E on avè di, kon ale ganye kout ke kout. Dayè, ou konn sa nou te di? Lè eleksyon sa a t ap fèt, Nou te di konsa ke kenepòt moun ki anfas Preval, nou pral apiye l. Kenepòt moun ki anfas Jude, nou pral apiye l. Paske lè sa a nou te di nou pap repwodui sistèm lan. Men kòman w konprann ke Milan Maniga anfas Michel Martelly lè l fin monte, epi ou menm ou bò kot Michel Martelly? A oken moman sa pa deranje w? Non. Premyèman fò w konprann sa m sot di a, la kesyon de lopozisyon parapò a Preval. Wi, m konprann li, m konprann trè byen. La dezyèm choz, Imedyatman ke Madan Maniga li pèdi, mwen, mwen te toujou senatè. Mwen te toujou senatè. Lè sa a, m fè enn an kòm senatè. M pa soti de Madan Maniga epi m ale kòm konseye Prezidan Michel Martelly, non, jamè. Lè Prezidan Martelly vini, li fè twa vwayaj lakay mwen, li di m ke yo pa gen oken pawlemantè. Lè sa l te gen petèt de ou twa. Mwen di ke, etan done mwa je si di santre dwa vou zèt de la dwat, ou pe konstitye on gwoup pou apiye ou paske nou ta renmen ou reyisi, paske je m pa vle an fas la ke ou menm ou vin echwe e ke lavalas retounen oubyen prezidan Preval retounen. E sisi Nou monte l nan premyè ane a, nou monte an minorite, piske lè sa a chanm lan te a majorite, nou te ka di inite ou lespwa. Donk, nou monte an minorite e nou avon deside a travè sèt divèsite dapiye Michel Martelly pou l ka reyisi manda l la. Donk, mwen kòmanse pa. Se de bagay konjonktirèl.
Non, li pa t tèlman konjonktirèl paske si l falè fè yon chwa de gwoup, mwen t ap toujou fè chwa Martelly a akoz du que je suis du centre droit. Donk, mwen menm m t ap toujou fè l. Mwen fè l avèk konviksyon nou e nou rive nou apiye l pandan premye ane a, nou ede l gen yon gouvèneman e par la suite lè manda m fini, prezidan Martelly di m, Ecoutez, Le group ke nou gen lòt bò a la a, group ke nou gen an ou pap la ankò, men fò ou kontinye apiye m e ede group la pou ke mwen menm mwen ka jere palman an. Donk e se a se moman le 31 me, kote m ye la, 2012, Prezidan Mateli rantre o pouvwa le 14 me 2011, le 31 me 2012 nou vin konseye spesyal dan lè relasyon charje e ant le parleman e lekzekitif.

ou ka di nasyon an padon paske w te fè chwa a, ou di menm tou ka di e nasyon an ou kanpe dèyè chwa w te fè de Michel Martelly an. Ekout, mwen te fè yon chwa politik ke m asime. Nan chwa politik la, y avè lè bon, y avè lè movè kote. Non, n ap pale de yon bagay espesifik ki gen rapò ak koripsyon.
Paske jodi a, ou se youn nan senatè, lè y ap pale de koripsyon jodi a, ou se yon moun ki kanpe devan ki kont sa. Donk sa vle di ke pa rapò ak sa, ann gade l, ann gade. Se sa. Alò, je vle di, de fason jeneral, mwen t ap di. Mwen asime chwa m lan, m asime bon kote yo, m asime movè kote yo. E lekip dirijant, li te gen bon kote, li te gen movè kote. E movè kote yo, se jisteman la kesyon de la koripsyon. E se petèt sa, e moun yo pa konnen kiyès ki Youri Latortue. Le 31 me 2012, m antre lòtbò a. M mande senatè Lambert, ki petèt si l ap tande nou l ka di la. A un certain moment, mwen di Senateur Lambert map kite palè a paske m pa renmen jan bagay yo ap fèt la a. Senateur Lambert ban m yon konsèy, li di m, Youri ou konn sak pase? Mon cher banm di w, nou vin nou vin fon nou vin ede la a, ann kontinye fè l paske eleksyon pral rive wa tann. E le 31 mai 2015, mwen re mwen di prezidan an m ale paske je devais me rendre aux élections e mwen di prezidan an, écoutez, Mwen pral kòm senatè, men senatè ki pral vini an gen anpil koreksyon pou l pote la a, paske nou gen pwoblèm. E se petèt sa mwen menm m ale kòm senatè, m kite pale a le 31 demin 2015, m reyisi o premye tou de mè eleksyon e m te refize tout èd ke yo te bay, tout èd ke phtk te bay. Paske mwen te di yon sèl bagay. Prezidan Martelly te rele m e pandan 3 zan mwen travay avè l, m ap toujou respekte sa. Men sepandan, sa m konstate anndan an, il fo ke yo chanje. Il fo ke, ekout, gen de lè chanjman ka vin de lenteryè, ou gen dwa gen yon pati ki gen pwoblèm e pou ou fè chanjman de lenteryè. Men ils n'ont pas voulu le changement. Ils n'ont pas voulu le changement paske lè mwen menm, Mwen vin senatè e mwen menm m ap wè kòman pou m abòde kesyon an pou nou chanje l paske ou ka chanje bagay la alenteryè osi. Ils ont refusé e mwen menm mwen vin wè ke jodi a fò m detache m. Kòm konseye prezidan Martelly, ou pa t gen okenn direksyon jeneral ke l te ba ou? Non, ditou.

kòm kandida o senatoryal, mwen lanse avèk prezidan an anpil travay nan Latibonit. Ok, paske mwen te di prezidan an, mwen menm sa mwen vle, se ke Latibonit la w pa lage l. E se sou prezidan Martelly ke yo lanse les grands travaux de refection de la ville de Gonaïves, de Saint-Marc, yo te. Ou te satisfè?
M te satisfè pou travay ki te fèt la. Men ki pwoblèm ki sa avèk kòb Petrocaribe e poukisa jodi a nap chèche lajan. Se poutèt sa m pa pale de travay Gonayiv la. Non, m pa pale de travay ki te fèt Gonayiv la. Pou Gonayiv, Petrocaribe te bon. Wi, pou travay ki te fèt nan vil la. Èske se pa paske yo mete foto kote w ap voye lamòt monte nan Gonayiv ki fè w oblije fè ti sa a? Ekout, Lamòt etè le premye minis di prezidan Martelly. Si l te la, m te avèk Martelly, jete konseye, m pa t ap kite l pou kont li nan vil la. Non men sil fon bagay ki pa sa fò ta di sa tou ou pa oblije paske ou te ansanm avèk yo. Non men kisal te fè sal te vin fè pa sa lèman te fè sal fè gonayiv yo te bon. Non e pa lik te fèl gonayiv. Sa vle di gouvènman l lan. E pa lik te fèl gonayiv. Se le minis de travo piblik Jacques Rousseau ki te lanse travay. Men sou sou sou sou. Wi sou gou alò sou on pati nan gouvènman l lan paske li te kòmanse depi lè koni li vin vini e l kontinye ankò avèk Evans Paul. Donk men. Donk sa vle di pou Gonayiv moun pa bezwen mande kòb Petro Karibe. Bay yo fè.
Ekout pou la refeksyon dè ru. Paske.
E pak spòtif. M pa vle rele stad. Pak spòtif Gonayiv la li pa fini. Li pa fini. E lè l pa fini an. Mesye yo menm lan. Ou te nan lansman an kanmèm. Lansman travo yo. Pak spòtif la. E mwen k mande l pou Gonayiv. Wi. A wè.
Paske nou avon le pak Vincent ki li menm te rive nan eta mwen te ka di dezyè. E nou te mande yon lòt pak, men li pa fini jan pou l fini an. Men nou itilize l kanmèm. Gon envestisman ke nou fè pou nou te fini l. Men konpayi an di yo pa t ba l rès kòb la. Pèmèt mwen tounen dèyè nèt, men sou Gérard Latortue, te gen yon gwo siklòn ki te pase, gon yon pon pou te fèt etsetera sou Gérard Latortue. Pon sa te fèt? Non.
Pon ki te lanse sou Gérard Latortue a, se yon pon apati di fèt ke te gen dlo nan Savann Dezole. Pon an te lanse. E lè prezidan Preval vini, li chanje travo yo. Li di ke yo pa bezwen kontinye pon sa a, paske li menm l ap trete l yon lòt jan, kontinyasyon de pon ap koute twòp kòb, li menm li prefere ranbleye. Men kòb sa a leta pèdi l kanmenm, paske pon an pa fèt. Ekoute, pon an te kòmanse, sa a ete yon chwa di prezidan Preval.
Men okenn kote, okenn kote, okenn rapò pa soti kote kòb sa a pèdi. Yo pèdi lajan sa a. Kòman okenn kote? Tout rapò yo nan travo piblik. Se yon travay ke travo piblik tap fè. Lesansyèl, gon lòt prezidan ki vini, pon an tap dire ke nenpòt 3 zan, gon lòt prezidan ki vini ki di, olye lal depanse tout kòb sa yo, lap bay yon lòt oryantasyon. Donk sete, sete la politik piblik de se prezidan eli pa le pèp. Donk sa vle di pou ou menm, si m rezime. Mwen sa Etèn.
Wi, misye ap ranje li. Ah, ok. Fanm nan ap bay tou.
Sa vle di pou ou menm, Petro Karibe san pa antre, san poko antre direkteman, e 30 dènye minit yo ki pral fè nou pran koripsyon yo, kap pran Petro Karibe, Dèmalòg, tout sa yo, hein, dènye, dènye sa w bay la. Sofidayi. Sofidayi, etsetera. Men sa vle di si ou menm evalyasyon ou fè nan Gonayiv, Petro Karibe a te byen pase, pa yon kòb pèdi. Alò, non je te di, ya eu un programme au Gonayiv de 19 kilomètres de refeksyon des rues. mwen di ke sa ki te lanse a li fèt. Li te fèt, paske si yon moun al nenpòt ki lò al Gonayiv la, w ap wè travay ki fèt nan lari yo, e mwen menm mwen te mande yo. Ok? Ok, men pak spòtif la pa fini li menm? Pak spòtif la pa fini.
E lè nou menm nou t al enfòme, konpayi an di nou ke rès kòb la yo pa ba li l. E se petèt sa nou te chèche kòb pou nou te wè kòman pou nou te fini l, parapò a travay ki te kòmanse. Ou pa pè ou Petro Challenger yo di w ap dedwane Lamòt? De Doyen Lamòt ki bon? Lè w di, lè w di sa pa rapò avèk e wout ki fèt, ou di Ki wout? kòb pò w pa peye, kòb Se pa petro Lamòt, se pa Lamòt ki fè, pa bliye petro, petro karibe gen plizyè etap. Etap ki te fèt la se te lansman depi sou Koniy. Ok. Ok, m pa dedwa, m pa gen pou m dedwane pou yon bagay ki bon, m ap di ke bon, si l sa pa li bon? menm li fèt. Si l pa bon, mwen di l pa bon. E se sa ki fè ekilib mwen. E se sa Ok. ki fè ke mwen rete gran devan tout moun paske mwen konnen ke lè map pale fòm gen dokiman. Men pou sa ou pat bay Lamòt dechaj lè ou te prezidan sena? Men m pa pale, men m pa pale de Lamòt ki fè travay. Non, m pa pale de Lamòt ki fè travay bon non. Map, hein? Lamòt pa gen oken travay li fè ki bon. Se pa Lamòt ki lanse. Non, men pou ou tou. An e te koni se pat li menm. Men sa map plede di w la a. Wap pede pou sa. Mwen se nan koni wi, mwen pa se nan lamòt, se nan koni wi. Memwa an tache pa lamò. Sa vle di kote k fèt nan Gonayiv yo pa gen anyen pou yo wè avèk gouvènans lamòt la, se koni ki te gen afè travay sa. Mwen pale w de travay ke prezidan te lanse avèk koni depi o debi. Ok.
Donk a pati de se moman, mwen menm mwen konnen ke. Donk lè misye vini l pa fè anyen nan vil wa. Ke l kontinye li menm. Se la perenite se len de faktè ki karakterize la gouvènans. La gouvènans se peren. Ke yon moun kontinye. Men m ap pale w de moun ki te lanse l la, de inisyativ ki te pran an. Pou l te fèt la. Donk m pa kwè ke. Mwen wè gen bèl foto.
Gen bèl foto. Gen bèl foto. Gen bèl foto sou rezo sosyo yo. Kote w ansanm a la mòt k ap lanse. De travay. Gen foto moun yo di, moun yo di mezanmi yo pa konprann paske lè plan se bagay yo ou te la. Oh alò se paske jodi a plan son bagay m la epi moun ki vòlè kòb la pou m pa di l? Oh mesye nou pa pou twouve senatè Latortue ladann. Isi nou grandi a kache fèy kouvri sa wi. Pi fò ayisyen an jeneral k ap vòlè avèk lòt moun se kache fèy kouvri sa wi. Si w t ap pran enfòmasyon nan men ayisyen w t ap wè tout moun ki t ap vòlè yo wi. Yo kache fèy kouvri sa. Non mwen menm banm di w. Fè yon travay pou Gonayiv pa otorize w vòlè kòb leta pou sa. Non non non non. Ki pozisyon w te genyen pa rapò a CEH? Oh ou te konnen CEH pozisyon m. Nou se tyon lè 3 senatè ki te fè manifestasyon devan akademi polis la e se lè sa ou di Erivo te kite nou. Mwen menm Beauplan nou te 14 13. Nou te 14, yo te 13, epi lè Senatè Rivo al jwenn yo, nou vin 14, e li vin 14 sèl men, li vin chanje de kan. Men mwen menm, ekoute m asime. Men gen yon bagay m bezwen korije la a, Yvener. Mwen menm, gen moun ki di ke Senatè Latortue, Senatè Latortue gen yon pozisyon dwat ke l toujou gen. Je suis un homme centre droit, dayè ou wè, se sèl Senatè ki gen yon, m gen yon fèm la m ap travay, Kèlkeswa difikilte ou wè k nan wout, mwen gen yon pwodiksyon m ap asime paske mwen di m gen objektif m bezwen atenn nan fèm lan. Men, ban m esplike sa m ap di a. Je suis un homme de centre droit. J'ai eu à faire des alliances avec les hommes du centre. Men mwen menm, an jeneral, mwen vle etabli, mwen vle konstwi nan peyi a yon pati de dwat, de kapitalis a vizaj sosyal ki pwòn le travay, l'ordre et le bon développement. Donk mwen menm se lign sa ke m genyen depi lè m sot nan lame ke m ap eseye paske je pa twouve de gran parti de dwat nan se peyi. Men si m konprann byen cheminman w se ke ou toujou fè sa w dwe fè nan moman w dwe fè l e nan jan w dwe fè l. Men sa vle di ke sou administrasyon Michel Martelly a, ou pa gen gran choz ou ka repwoche l, an tèm de dwa de lòm, an tèm de koripsyon, an tèm de politik piblik. Michel Martelly, m poko nan Jovenel. M pa gen gran choz ke m ka repwoche l? Wi. O! Mwen panse ke gon administrasyon ki rive l fè anpil erè. Men le fè ke mwen menm mwen te la kòm konseye, j'assume. On assume. On assume les bonnes choses. Ni sa korupsyon, ni sa ki tout bay. Non, on assume les bonnes choses, on assume les mauvaises choses. Korupsyon tou?
Non, atan, ou pa assume korupsyon. Ou pa assume korupsyon.
Non, non, non, non, dans un bilan, dans un bilan,

Ja j'appuie le président Macron sa li fè ki bon li vin positif sa ki fè ki mal li reyaji sou ou men mentnan lorsque tu parle de corruption d'association de malfaiteurs sa se moun ki fèl la la responsabilité pénale est personnelle ke moun sa prezantel e m pap assume corruption an. Paske mwen menm mwen pa ladann avè w. Èske te gen? Pwenti w pou kont ou devan jij ou? Pandan nou te konseye w pa t gen tan pou w te gade si gen koripsyon sou Misye Martelly? M pa ka gade koripsyon pandan m konseye. Jete, non, jete an konseye espesyal. Sa vle di w rete dwat sou palè a, ou pa gade? Charje de relasyon avèk le paleman. Ou pa gade anyen nan peyi an ankò? Non men, kès ke je vè chèche dan ze domèn ki menterès pa? O!
Mwen pa renmen konn si peyi ap mache. Non, je suis. Ekoute. Si gen kontra kap siyen. Ekoute. Ki gen kòb kap fèt sou yo. Sa se le rôle de contrôle. M pa gen wòl sa pou m jwe. Donk ou konseye prezidan an sèlman. Je suis chargé des relations avec le parlement. An ou panse ke m pral rete nan yon sistèm ke m konseye, m pral pale nan tout bagay. Yvener, ou tap fè sa ou menm? M pral pale nan travo piblik, m pral monte nan afè sosyal. Non, lè sa w ap kite djòb la.
Non, monchè, e pa nan djòb la m ye tou. On me paie 143 mil goud pou les relations avec le parlement, moi je conseille, si gon moun ki mande m, si prezidan an mande m on konsèy nan on lòt domèn, je peux m'exprimer. D'ailleurs, je vais te dire, il y a une grande différence entre le rôle de sénateur et de conseiller. Conseiller, ou pale lè w bezwen. Sénateur, vous avez la grande gueule. et vous parlez quand vous voulez et fò on moun ou pa konseye pou panse se senatè ou ye. Men eske si on moun di ke ou tap ou li kòw tou pou jwenn finansman pou te ka al nan eleksyon tou? Ou fè ou sot di ke ou pat panse pou moun yo? Moun pa fouti non yo la kòz pa mouri kòl. Dayè mwen m son nèg ki frekan. M pa renmn pran kòb nan men moun. Mwen m son nèg ki nan pozisyon ke m kanpe a la a ok dayè pa gen moun ki te ka di yo konn finansem. Haa! E se se depi 2006? E mwen menm mwen moute konpayi m, mwen travay, e mwen panse nan pati kote n ye a, chak mwa nou met ti kòb akote pou ke nou ka gen lalwa bouch nou. Nèg konn vin nan pati vin ap chèche finansman, men w pap janm jwenn Senatè Latòti al chèche l. Paske nan eleksyon ke nou ye a, nou asime yo. Nou di ke nou pwale nan eleksyon, se pou nou ka pale lè nou vle. E Prezidan Michel Martelly Lamothe lè sa a te gen kòb wi. Mwen menm mwen pa gon goud non e mal nan eleksyon wi. Men poukisa ou chwazi fèl san goud? Mwen chwazi paske poum gen lalwa bouch mwen. Paske ou te gentan wè e fò te wè ekip sa Mande prezidan Jovenel. Fò ta pran distans avè yo?
Mwen di prezidan Jovenel lè depite Cholzer mennenl bon en mwen di prezidan Jovenel map di yon bagay ou konn sak rive mwen menm ou sot di fò ou kenbe chanje renove e inove Mwen menm m nan chanje a inove a. Paske gen anpil pwoblèm. M di misye gen anpil pwoblèm. Men mwen menm mwen pral ede w. M twouve sa dwòl kòman yon militè anndan yon sistèm Michel Martelly ki deklare tèt li bandi legal, kòmsi yon militè de pwofesyon, ase entelijan, loreya pwomosyon l plizyè fwa, kòmsi l pa enterese konnen si gen dilè dwòg, si gen moun k ap fè koripsyon, kòmsi sa pa enterese li jis konseye prezidan an. Lèsman te di.
Ki kot reflèks militè a ye nan sa a la? Non, lèsman te di.
Sa a pa gen reflèks militè ladan l. O! E pa, non, non, e pa sa. Bon, ou konnen militè a, militè a gon flè. Gen moun ki mal, non, gen moun ki mal konfonn reflèks militè. O kontrè, ou wè militè a li pridan. O, li kite bagay yo pase. Non, militè a pa pa al kote ke yo pa mete l.
Oh li jis rete kote. Aewo militè?
Yo bal fon bagay la se sa lap okipe. Sa yo bal fè a. Li pa sou moun. E pi je dèyèman je te di. Ou wè an matyè politik, lè w pa konstwi yon pouvwa, lè w pa ta ale nan eleksyon a pouvwa a ke se ou konstwi l ou rive l, si w ap fè yon djòb konsidere se paske mwen menm ou konn poukisa prezidan rele m? Se paske m gen eksperyans e m gen konpetans. an la matyè de parleman ki fè yo rele m wi. Se pa paske prezidan an te vle rele m tankou yon militan de phtk non. Fò diferans e wi. Lè sa a se mwen sèlman petèt avèk Lambert, se mwen avèk Lambert ki te meyè jwè ki te ka pèmèt ke prezidan an jere kesyon e parleman an wi. Nan yon gouvèneman y a la politique, y a le technique wi. Nou menm nou konsidere se yon wòl teknik ke nou t ap fè pou prezidan an paske yo pa t gen majorite. E nou menm. Nou pat ka kale kò nou nan sistèm ke n pat mennen opouvwa. Dayè nou se syon anfas. Ni mwen menm ni Lanbè te anfas. Mwen anvan m pran poz la, prezidan pa fè okenn jès avè w, kay, achte kay pou Edou, achte kay, Edou achte de bagay. Kòm si pandan tout tan konsèy a prezidan Mateli pa fè anyen pou ou. Ou pa panse nan ankèt map mennen yo tap dil deja. Ou pa wè nèg kap prese jodi a pale se voye yap voye moute. Pa gon nèg ki ka pote yon dokiman.
Non, yo pa bezwen, pa gon kote ki ekri ke yo ede youri achte yon kay ou byen ede youri fè. Non men si nèg la te ban yon kòb li gen dwa te di. Li ap di sa? Wi, li gen dwa te di l si li te bay kòb la fò l di l. Non m pa p antre nan sa a tou. Paske lèse mwen te di an, ou konnen e fanmi m, nan fanmi m nou se yon fanmi de l'administration. Ladan n gen dè medsen, dè avoka e depi nou leve nou, nou leve nan sètèn, fò m di w, nou te pa, nou pa, mwen menm pèsonèlman m leve Raboto. M pa, nou pa t, nou pa t ditou leve nan fanmi ki te menm eze. Men nou soti nan yon sèten aristokrasi. Nou fyè de tèt nou. Nou fyè de entelijans nou. E, mwen m panse mwen k mwen entelijan nan Latòti yo. Paul Emile Latortue, le grand sénateur sous Vincent.

Jean Ronel nan domèn prive. Teknik wi. Men sè te nonm ke je respèk e gen pou bay. Wi, li gen entelijans pa l men li pa pi entelijans pase w paske la. Poukisa?
Mwa je. Non cheminman pa w la. Non, mwa je si pa entelijans. Je si yon nonm disipline. Ou wè si jodi a la, yo ouvri yon klas la, y ap fèt, y ap aprann rus, m ap disipline tèt mwen pou m pale l nan tan pou m pale l la.